Salut tout bèl abòne m yo kijan nou ye m espere ke nou anfòm gras a Dye jodi a mwen pote yon lòt diferan video pou nou jan nou kab konstate mwen vin fon ti debat sou lanmò dam sa ki se Sarah Hyppolite Rock ke mwen tap swiv sou Facebook mwen wè yo pibliye Dam nan yo kouri lanmò. Bri lanmò dam nan sa vrèman chokem sa vrèman fèm mal e kem tap swiv li sou Facebook byen lontan mwen son bèl dam yon jèn dam ki apèn marye m kwè an 2019 ou 2020 m kwè n marye yon bagay konsa. Dam nan gen tout avni li devan li jèn moun ok epi ou tande ke yo kouri bri lanmòl ke pwòp zanmi li tiyel bal pwazon. M pa rekonèt dam nan mwen jis swiv li sou Facebook. Men pa gen moun sa pap choke paske wap gade ou gen ou gen fanmi osi wap gade pou wè yo tou yo moun nan fason sa moun nan san moun nan pat malad ok pou wè pwòp zanmi ou pwòp zanmi ou ou fè konfyans baw prazon li tiye ou. Eske lèl fin tiye dam nan lavil ap chanje eskel pap mouri osi li menm esa lòm nan paka kwè eske lavil ap chanje eske lap vin grandam bon gran nèg sal ye a mpa konnen si son fi si son gason. Ok Li pat janm prezante zanmi l si konn prezante zanmi l sou Facebook. Alò nou pap pale de sa non plis. Nap jous pale de lanmò fi a jan l mouri an se vrèman tris se vrèman tris. Paske sa ka rive sa ka rive ki nenpòt moun. Sa ka rive m sa ka rive sa ka rive kèlkeswa. Zafè yo di w nan lavi ou pa ka fin fè moun konfyans a san pou san. Ou pa ka ap livre kè ou bay ki nenpòt moun paske ou pa konn sa k anndan kè lòm. Lòm nan li menm, li pa bezwen sa w genyen an. Se vle l pa vle w genyen l. Li pa vle ou miyò pase l. Li pa vle w genyen l. Ou ta konn yon moun pral touye w pou yon bagay, ou ta bann yon klon je l bay moun nan. Tap di moun nan pa touyew baw lavi epi pran pran tout bagay paske tout bagay se vanite gade konbyen moun kap mouri nan lemond lan la yo pa konn sa pou yo ta bay pou yo ta gen ti lavi a gade kòman kowonaviris ap fini avèk lemond humm pou moun pa wèl pa pè li pa krent anplis li finn touye dam nan dam nan ok dam nan mouri fanmil an tristès tout moun an tristès Men dam nan li mouri li pa konn anyen ankò ou menm ki tiyel la kòman w santiw kòman santiw jounen jodi a ou pap viv alèz ou pral viv nan yon lavi ou pral boulvèse anpil ou pral boulvèse ou pral pèsekite ou menm ka fou menm e sa fè gen anpil moun nou wè ki pran lari ki fou pafwa ou di ou pa pale ou pa di anyen anfèt ou pa konn sa moun nan te fè ki fè li rete konsa paske gon seri de bagay ou fè ou fè sikolojikman ou pap trankil. Ou pap trankil menm menm menm. Poukisa ou pral tiye yon moun? Hein? Ou gen de pye, ou gen men, ou ka travay, ou ka mande konsèy. Hein? Lè yon moun gon bagay, ou anvi genyenl, ou bezwen moun sa. Lè yon moun, si se pou yon bagay ou tiye fi a, mandel konsèy. Humm mandel konsèy pase li bon kew gen yon zanmi ki ok si se lajan fi a genyen si se pou sòti ye li mandel ou menm osi komanw kapab fè lajan mandel komanw kapab fè lajan mandel komanw kapab devni yon moun saw vle ye a mande konsèy poukisa ou annik pran moun nan banm ou bal pwazon ou tiyel hein pa mechan mechan lòm mechan anpil anpil anpil anpil Pafwa yo kapab wè moun nan la e ok moun nan kab manje yo panse ke ah manmzèl se milyonè se sesi se sela. Yo pa bezwen konnen ki sakrifis moun nan fè, kijan moun nan ap travay di, eske ou menm ou tap asepte fè sakrifis sa yo a? Eske ou vin aprann yon moun ki gen lajan, apre ou tande ki sakrifis li fè, eske ou tap fèl ou menm? Non. Ebyen poukisa nou rayi moun? Poukisa nap tiye moun pou senp ti bagay? Kelkeswa bagay li te ye a, son senp ti bagay li ye paske ou mouri ou kitel. Sa yo rele vanite, yon senp bagay li ye. Ok, ou kapab travay di pou genyen l, paske se lavi, se konsa lavi ye. Men lè w fin genyen l, ou preske, kelke swa bagay la, pa janm, pa gen anyen sou latè ki gen pri pase yon lavi. Paske ou mouri, ou kite l, nou kite mechan moun ki fè.